Apre atak sa a, Iran leve ti dwèt li, l reponn, Pa gen okenn siy kontaminasyon nan sit nikleyè yo. Kisa sa vle di? Èske sa se prèv Prezidan Donald Trump frape pou san rezon? Oswa èske Iran ap eseye kache laverite sou dosye sila? Yon sèl bagay klè, selon divès palmantè nan peyi Lèzetazini Damerik, prezidan rantre peyi a tou dwat nan yon nouvo gè. e pèp la pat ba li otorizasyon. Rale chèz ou, gen koze pou n pale. Bonjou bonswa se yon plezi pou nou debake lakay ou pou n pote yon nouvèl videyo pou ou. Mèsi paske w toujou rete konekte, mèsi paske w abone, like e pataje e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi ou. Se yon plezi pou nou debake lakay ou pou nou pote yon nouvèl videyo pou ou. Frè se sè byen eme, bagay la cho nan peyi Lèzetazini. E kongrè pral reyini an urjans apre atak sa ki fèt yè swa. Si lè maga, lè ultra tyonp yo te vote. Pou yo te jwenn plis zen, enbyen kounya la a, se lagè yo jwenn. Donk frèzesè byeneme nan kan demokrat la, yo pa sispann tire pwen sou lè repibliken. E maga divize! Genyen de palmantè repibliken ki di, Hum! Prezidan Donald Trump, aksyon sa w poze a, li ilegal. Men pa bliye! Lèzetazini damerik jan ke nou te eksplike l dènyeman, se kongrè a ki gen dwa pou deklare lagè. Men prezidan ka pran desizyon an tou si tout fwa enterè lèzetazini damerik menase. Si tout fwa, ebyen nan yon espas ki gen litij epi vwala ke gen divès sitwayen meriken nan blòk sila. E pa bliye frèzesè byeneme, lè jwif yo finanse kanpay prezidan Donald Trump. Ay! Eeh se bagay gwo lajan, gwo enterè kap jere la nan lòt mond lan tandiske ou wè lakay se pou plat manje moun yo ap batay. Brèf, epi ann rantre nan manman koze a. Frè se sè byeneme, selon pawòl divès ekspè, jounal e non sèlman sa tou, palmantè sitou demokrat yo, yo di prezidan Danotcho pase 5 dènye mwa sa yo ap fè pwomès ke lagè ant Ikrèn ansanm avèk Larisi pa t ap janm rive si tout fwa ke li te prezidan. E li di tou lagè ant Izrayèl ansanm avèk Gaza a pa t ap janm pete si se li menm ki te sou pouvwa a. Men reyalite a jounen jodi a s on lòt bagay. Olye li evite lagè, Men kounya la a, li pran Lèzetazini, l ap trennen l nan yon lòt gè ankò. Yo pa ka konprann bagay sa a. E pou nou avanse, se vre, apre frap la, frè e sè, li di kounya a, se moman pou lapè. Tankou si l ap chèche mete tèt li sou kote pou li pa parèt koupab. Men, apre frap sa a, pou di Iran li menm l ap rete konsa pou l gade, l ap aksepte pawòl lapè, li pa p fè bri, tout moun ap viv byen kalm. Non, non, non, non, non, non, non, frè se sè byen eme, bagay yo pa piti. E pi toujou, selon deklarasyon sitwayen merike yo, yo di an reyalite, Trump di Iran frape paske yo sou wout pou gen yon bonm nikleyè. Men gen pwòp direktris entelijans li ki demanti enfòmasyon sa. Ebyen malgre sa, Trump pa tande l pa wè, li deside frape. Li kontinye ap aji selon pwòp li menm. Li enpòtan tou pou ke ou konnen atak nikleyè li kont Iran an, li ilegal. Paske li pa chèche otorizasyon kongrè meriken an. Se pa li menm ki gen dwa pou li deklare lagè, se Kongrè a ki gen pouvwa sa. Kit Iran gen kapasite nikleyè ou non, se pa sèl yon moun ki sipoze pran desizyon pou yon peyi just leve yon maten m di lagè, epi lagè. Non. E gen kèk palmantè repibliken, frè e sè byeneme, tankou Thomas, ki di sa klè, atak la li ilegal, li enkonstitisyonèl. Men, pi lwen. La Mezon Blanch deja bay siy depi kèk jou ke lwa yo pa respekte. Gen Caroline ki fè konprann pa gen okenn entansyon chèche otorizasyon si ke yo deside pase yon frap. Yo leve yon maten yo pran desizyon yo epi dat sèt. E divès sitwayen tou reyaji depi lè prezidan monte Lèzetazini pa ap dirije sou kesyon konstitisyon se sou volonte prezidan. Leve maten la, l boup li pran yon desizyon. Nan kesyon imigrasyon, m pa kache di w, li vire sektè sa tèt anba devan dèyè. Se Make America Great Again, se sa l ap fè. Donk tout desizyon sa yo, se pou l mete Lèzetazini nan bon chimen. Y ap rebay Lèzetazini vrè imaj. Aton, mwen ou panse m pral di w gwo bagay mal l ap fè? Non! Jiskaprezan, prezidan ap byen frape, e frape l ap frape. Lap byen frape pèp ayisyen se les Etats-Unis lap rebay vrè vizaj li paske les Etats-Unis vizaj li te blaze. Frèzè sa byen eme pi lwen pou konprann. Se paske kongrè a kontrole pa repibliken yo. Epi yo pa janm leve vwa yo kont prezidan. Sof kèk pa mi yo tankou Thomas. tankou Mike, tankou John ansanm avèk divès lòt ankò. Men genyen divès lidè repibliken, moun sa yo se esklav volontè Trump yo ye. Yo kite l mennen peyi a jan l vle, menm si l ap kraze konstitisyon an, sa pa di yo anyen. Travay yo se sèvi ak tout sa prezidan di, menm si l ilegal. Pa bliye, repibliken yo kontwole. kongrè a freze sè, yo gen plis. Ebyen, aksyon si la, fè ke anpil moun vin konprann koman Trump gen pouvwa li domine yon seri de palmantè ki fè lè la pon seri de desizyon, tout moun zip, Paske yo sipòte Trump nan dènye nivo. E moun sila yo menm yo fon nan kesyon MAGA a, byen ke pandan dènye tan la, bagay la divize an 2 branch pa rapò ansanm avèk aksyon prezidan ap poze. Donk, Trump te moute sou pouvwa ansanm avèk bèl pawòl pou lapè, men depi lè li sou pouvwa pa gen okenn enterè pou ke li kenbe pawòl li. Li panse li pa gen okenn kont pou l rann pèsòn. E sa se yon konpòteman yon otokrat. Donk, li pa respekte ni konstitisyon, yon chèf ki vin sou pouvwa a, li pa okipe ni lalwa e l pa okipe pèp la tou. E men kounya la, Lèzetazini sou wout pou l rantre nan yon lòt gè. E se prezidan an ki sou pouvwa a ki pa gen limit k ap akòz aksyon sila. Kòmantè divès sitwayen. palmantè, jounalis nan peyi Lèzetazini Damerik apre atak sila. Men, bagay yo poko fini la. Apre sa ki fin pase ayè a, ebi Prezidan Donald Trump te twite, e non sèlman sa tou, li te adrese l ansanm avèk nasyon an. Nan sa l te di, Prezidan an mande lapè apre atak li fè sou Iran. Li di si Iran ta riposte, bagay la pi mal pou li. Pou fini, prezidan di mwen vle remèsye tout moun patikilyèman Bondye nan syèl la. Mwen vle di w mèsi e mwen renmen w Bondye. Ke Bondye beni twoup yo. Ke li beni Mwayen Oryan an. Ke li beni Israyèl. E lòt enfòmasyon ki trè trè enpòtan selon rapò yo se ke malgre espè yo di yo bezwen omwen 2 bon bonm ke boustè pou ke yo te penetre mòn nan epi kraze sit nikleyè Iran an. ki anba tè frè se sè byen eme, prezidan Donald Trump di yo lage nepòt 6 bonm bonkè bostè nan Fardo epi nepòt 30 tomahawk misil nan yon lòt sit nikleyè. E sakaje yo sakaje espas la. Men atansyon, apre kalite aksyon sila, se ke Iran pral reponn. Iran deklare pa gen okenn sit kontaminasyon nan sit nikleyè Etazini di li bonbade yo. Bon, ki sa bagay sa vle di? Bon, frè se sè byen eme, lakay nou pa gen bonb. Ma konn sou konn, lakay nou pa gen bonb. Bon, menm dron kamikaz e plen e rele nap rele. Paske gon pakèt moun yo ap di nou kap mouri, yo di nou se bandi, nou poko ka konprann. Alevwa pou nou ta rive nan nivo, pou nou ta gen yon seri de materyèl kap fann mòn, boum! Mezanmi. Kounya la, si Iran deklare ke li pa gen okenn siy kontaminasyon nan sit nikleyè Etazini di li bonbade yo, gen bagay pou nou konprann. Kounya la, yo pale de kontaminasyon. Frè se sè byeneme fòw konnen lè ke yo frape yon sit nikleyè, tankou m ta kapab di yon laboratwa, yon depo, yon sant rechèch. Patikil radyo aktif yo ka gaye nan lè a, li ka gaye nan tè a, oswa l ka gaye nan dlo. Sa rele kontaminasyon nikleyè. Donk, son bagay ki grav e pou ki sa ou sipoze konnen. paske sa kapab atake sante moun, e moun ki rete nan zòn kote aksyon sa pase a yo kapab afekte, anviwònman an kapab afekte. Li ka pwouve ke Iran te gen materyèl nikleyè danjere, e sa kapab sèvi kòm prèv pou akize Iran sou sèn entènasyonal la. Donk, Iran tou pa bliye, son gran peyi l konn kòman pou l pwoteje Ariel. Si ke Iran di pa gen okenn radyo-aktivite, pa gen okenn prèv ke nou gen zam nikleyè oswa aktivite ilegal ke n t ap regle nan blòk sa. Yo vle netralize naratif peyi Lèzetazini epi evite sanksyon oubyen izolman. Yo ka fon sa tou. Donk frèz e sè byeneme fò konprann, Etazini frape kote li kwè genyen aktivite danjere. Si gen kontaminasyon, sa se prèv sa se prèv fizik, si pa gen kontaminasyon, Iran ka sèvi ansanm avèk sa pou ke li defann tèt li pou l di li pa gen okenn bagay ò la lwa ke l t ap jere dè mòn nan. Donk, frèz e sè byeneme, n ap swiv dosye sa de prè pwiske nou raple nou e Poutin nan lòt kwen mòn nan te deja di si chèf siprèm nan mouri, ap gen koze. Si yo al atake Iran, bagay la ka fini trè mal. Donk, nan peyi Lèzetazini, peyi a ap divize an demoso, paske gen pil moun ki te vote, se pou pis. Pis! Depi se mwa, gen pale k ap fèt ant Prezidan Trump, Prezidan Ikrèn nan ansanm avèk Prezidan Vladimir Putin. Jiska prezan bagay yo poko ka fin twò klè. E men Lèzetazini vin mare pye l nan lòt zen ankò. E pa bliye depi Izrayèl al teke. ma bon kote epi l gaye wonn nan, menm si l pou kont li, men depi l rele Lèzetazini Damerik li pa ka pa kanpe avè l. Kòman pou l pa kanpe avè l? Kòman pou l pa kanpe? Nan kesyon eleksyon nan peyi Lèzetazini Damerik, lè jwif frèzi sè byen eme, moun sa ou mwen vesti anpil. Kounye a la, lè ou bay kalite kòb si la, pou fè tout aksyon sa yo, Epi kounya la lè yo bezwen yon ti bagay nan zòn mwayen oryan pou yo pa jwenn li nan men lèzetazini kit se demokrat kit se repibliken se pou yo bese bese ki finans kòmant son bagay konsa li e lè jan de aksyon sa yo pase frèzesè byeneme li ekstrememan enpòtan djaspora ayisyen nan pou ke yo fè onsèl Nan desizyon politik yo k ap pran nan peyi kote yo ap viv la, fòk yo menm yo fofile kò yo, yo rantre. Dekwa lè yo bezwen yon bagay lakay, pou yo kapab jwenn li pi fasil, pi rapid. Kit se demokrat, kit se repibliken ki nan tèt peyi Lèzetazini, Izrayèl rantre kò l nan yon ze, Lèzetazini oblije swiv li. Paske yo finanse prezidan, yo finanse senatè, kesyon eleksyon nan peyi les Etats-Unis wololoy yo pote sa sou do yo. Wi, yo pote sa sou do yo. E jan bagay la e la se ke nan peyi les Etats-Unis gon kalite enfomasyon wap jwenn, lò vire nan kontinan Europe la tou gon lòt kalite enfomasyon wap jwenn. Bakon sou konprann. Bagay la pa piti ditou nou pandan dènye tan yo la. E raple ou medam matmwazèl e mesye yè te genye Stanley ki tap ban nou kèk detay sou dosye sila ki sa ki la kòz e byen gè sa vin eklate. Se pa jounen jodi a paske gon batay pou gon batay relijyon dèyè E nan Gaza tou gen gaz, donk Izrayèl ap avanse san kanpe. Li vle kontwole espas la, paske gaz ki anba tè a vo dè trilyon de dolar. Se bagay gwo lajan kap regle. An tou ka, banm nou an nou fè yon ti flash, an nou tande Stanley rapid, nap tounen pou rès enfòmasyon yo, talè konsa. pou la sekirite d'Israèl, gen de moun ki di son gè relijye, gen de moun ki di son gè ekonomik, etc. Ou menm kòm m konnen son kretyèn ke w ye, e ni ou menm ni Fabiola. Non, non, non, je ne suis pas chrétienne.
Yo jete ti dlo yo tou. Ok. Non, non, non, sou kèt chacha de tan zan tan. Eh men, pa gen pwoblèm. Men menm lò, menm lò nan jete ti dlo, gen de bay fò w konnen sou lòt relijyon. Byen sur, byen sur, byen sur.
Mwen, mwen, mwen voye nou li ki trè enpòtan e pou nou wè manti ke yo ban nou yon seri de moun ki chanje siyifikasyon yon seri de bagay ke labib di. E li, liv la rele, m tradui l an kreyòl ki rele Bay fo temwanyaj men se yon liv an anglè ke, ke l ye, li rele Bearing False Witness. Moun ki ekri li, li rele Rodney Stark. Se yon liv pou n achte. Bon, ban m reponn kesyon an. E. Zòn sa a m te travay ladan, m fè Afganistan, m fè Le Mwayen Oryan, donk se yon zòn mwen m konnen trè byen. Premye bagay ke w dwe konnen ou menm oditè, menm jan nou menm ki kretyen nou kwè nan labib nou, ke w pwotestan, ke w advantis, ke w katolik elatriye, moun sa yo nan zòn sa a, e mizilman yo, yo kwè labib pa yo a rele Lekoran. Gen de branch nan Koran an. Gon branch apre Mahomè fin mouri vin gen kont e se pou sa gen 2 branch. Gon branch Souni, gon branch Shia. Shiyit. Branch Shiyit lan se li ki majoritè an Iran, li majoritè an Irak e yo gen koneksyon dirèk avèk Hamas ki an Palestin, avèk Hezbollah ki Liban, avèk Houthi yo ki o Yemen. Souni yo menm ki gen ti pwoblèm avèk Shiyat yo, yo gen pwoblèm, ni Souni, ni Shiyit, yo gen pwoblèm avèk Izrayèl. Bagay la vin yon ti jan dilye ant Souni yo e Izrayèl akoz de yon akò ke Prezidan Trump te fè yo siyen pou amelyore lè relasyon ki rele Akò Abraham. Koulye a, nan gè k ap fèt lan, genyen, fò w konprann jewopolitik lagè a. Moun k ann Ewòp yo, gen plis mizilman k ap vote lè eleksyon ann Ewòp. Donk moun ann Ewòp yo pi sansib a sa mizilman y ap di. Tandiske sou Ozetazini, politik amerikèn nan, depi ou pa gen sipò jwif, pa gen okenn kote ou prale. Klè. E pou sa gouvènman ameriken an, ke l demokrat, ke l repibliken, li toujou pwo Izrayèl, li bay tout Izrayèl tout sa l bezwen. Reyalite jewopolitik sa a ou dwe konnen l. E se pou sa, yon nouvèl gen dwa vini, jan yo entèprete l Ozetazini e pa konsa yo entèprete l an Ewòp. Se an fonksyon de sa yo rele constituences, Donk e Netanyahu son nèg depi 1996 misye te gen misye di gen 7 peyi pou yo retire fè chanjman de rejim ladan yo e te gen la Siri te gen L'irak e te gen la Libi e eksetera era Iran te ladanl E depi 96 misye ap repete ke Iran nan 1 nan. Depi 96 wi misye te vin temwaye nan kongrè a. Misye di a nan petèt 1 nan la 12 mwa Iran pral gen zam nikleyè. Donk jodi a e devan reyalite sa a ke n ye e kote Izrayèl deside ke Iran reprezante yon menas e si yo pa fè sa koulye a yo pap ka fè l paske jenerasyon moun ki gen 16, 18, 20, 22, 23, 24 an sipò Izrayèl te konn benefisye nan mitan pèp ameriken an ti jenerasyon kap monte a gon lòt opinyon de Izrayèl donk pou Izrayèl opòtinite ke yo gen la a yo pa ka rate l pou kraze l'Iran men an menm tan tou nan lagè sa a gon aspè ekonomik ke yo pa janm pale de li. Nan nò Gaza, a vle di kote Palestinyen yo ye, se konkou m ta di w, Gòlf de Lagonav, epi devan Pòtoprens lan, nan kòmansman Pòtoprens lan, lè w pral ale vè Lagonav, gon kote ki gen petwòl anba a. Enben, se menm jan nan Gaza. Gon kote dans le nord de Gaza, an alan vè lamè, genyen yon rezèv de gaz natirèl ki vo dè trilyon de dola ameriken. Gen de moun ki di objektif final Izrayèl se pran Gaza poutèt sa. Men bagay sa a pa pale tout kote. Donk, sa w wè la a jodi a nan deba a k ap fèt la ki rann bagay yo konplike, se paske Ozetazini, ou sonje lè Trump t ap fè kanpay, Li te di ke mwen menm son prezidan m pa nan lagè, gade kijan Bush al fè dè dezòd an Irak ki koute nou yon pakèt trilyon, gade kijan nèg y al fè dezòd an Afganistan ki koute yo dè trilyon, gon pakèt ameriken ki mouri, mwen menm son nèg ki konn fè dil, m konn fè dil lapè se lapè. Donk gon pakèt moun nan pati repibliken an genyen 3 branch. Gen yon branch neyokonsèvatè, gen establishment lan, epi genyen pati popilis, branch popilis anndan pati a ke yo rele MAGA. Moun MAGA yo, 50 pousan ladan yo pa vle ke prezidan al fè lagè avèk l'Iran. E pou w ka konprann sa, ou menm k ap tande la a ki swiv politik amerikèn, al gade entèvyou ke Tucker Carlson fè avèk youn nan senatè ki vle ke prezidan Trump al kraze l'Iran, se senatè Texas la ki rele Ted Cruz. Misye deplimen tèt Cruz nan entèvyou a. Donk se sa k fè prezidan an wè ke nan baz li, si l pa fè atansyon, sa ka destabilize ajanda l kòm prezidan. Se pou sa misye pran yon ti tan la a, gen de bagay l ap reflechi, li di l vle negosye toujou eksetera. Sa se reyalite politik entèn Ozetazini. Men si se pou Netanyahu, a lagè a te kòmanse lontan deja. Men misye bezwen detwi, fè chanjman de rejim an Iran, e an Iran malgre gen yon majorite chiit, fò pa bliye ke gen 40 minorite an Iran, sa vle di ke si w pa konn kisa k pral pase aprè, li gen dwa vin pi mal ke sa k pase an Libi ki vin bay Lewòp pwoblèm o nivo migratwa, imajine w ke l'Iran vin gen pwoblèm nan, Ah e Vladimir Poutine fon konferans de près yè, yo mande misye eske ou pral ede Iran? Misye di nou gen 600 konseye an Iran, yo pap fon pa, yap rete sou plas. Yo di misye ksa sa vle di? Misye di wa konprann. Donk sa pa sa vle di ke repons Vladimir Poutine bay la bay pwoblèm. Men an menm tan tou si lagè ant l'Iran e Lèzetazini dire, li pral kreye yon gwo pwoblèm ann Azi. Paske etan done ameriken oblije mobilize tout pòt avyon l, tout kapasite militè sa a, Lachin ka tou pwofite pou atake Taywann si lagè a dire. E lè sa a, ou nan yon gwo, gwo, gwo mès o nivo mondyal. Bagay gran zouzoun, gran jipo k ap regle. Bon, genyen peyi Lafrans. ki bay Ayiti yon ti kado, e ti kado sa a, se pou ranfòse kapasite lapolis, ok, yo debake ansanm avèk divès ton materyèl, se lapolis an Frans ou ki fè kèt la, epi yo voye pou lapolis nasyonal, pou ranfòse kapasite ou sou tèren an, pou lè yo pral batay ak gang. Ou wè nan ranmase ti èd nan men la Frans? Adje la vi sa. Gon mantè kap rive la Frans ap di, depi aprè lendepandans, Ok. Nou te bay tèl lajan. Kòm dèt de lendepandans. Y ap kòmanse kontwole pou nou. Depi apre. Nou te fin peye kòb sa. Kantite èd la frans bay Ayiti y ap kontabilize l epi yo di nou ret tan pou n ba nou. Nou ka sezi wè konbyen milyar dola tout gen tan pase nèt nan bay ti èd. Bon nou visye nou renmen sa. M pa konprann on moun dwo li te fè w peye kareman endepandans ou, ou batay ou pran lendepandans apre sa w al peye yon bagay ki rele dèt de lendepandans, apre plis pase 300 zan l fè w pase dan lesklavaj, ou al peye li epi kounye a la w ap mande kòb ou a bak, son krim kont limanite. Pa vre? Wap mande lajan w nan bak epi moun sa tanzantan lap pote ti bagay pou ou pou touye vè nan vant ou. Lap pote ti materyèl pou ou pou ranfòse lapolis pou ou. Eyy! Ala moun dwe moun! Bon moun papa! Moun nan dwe w gwo sòm lajan pou te kapab achte tout kalite materyèl, remonte labo tout bagay. Epi tanzantan lap pote ti bagay pou ou di l mèsi epi l gwo gwo sòm lajan nan men l pou l ba ou. Ayy nou twò bon moun wi lè n rete. An nou travèse nan departeman Nòdès peyi a. Pa bliye kesyon pèl la pèp ayisyen li toujou nan diskisyon. Si nan jou pase nou tap tande deklarasyon youn nan responsab nouvo komite a ki fè konprann 2000 dola ou getan depanse nan ranje pèl, ebyen li anonse ke yo jwenn on lòt pèl e se leta ayisyen ki prete yo. E non sèlman sa tou.

Ti nèg an ye la anba a kounye a ou wè matin an antre si yo wè gen moun ki mouri apre yi pran yi apre yi rantre anndan men kounye a olye yo wè e pwoblèm sa si yo wè malè a pou yo wè epi li pa pase yo oblije retire yi men si yo pa retire si yo pa retire yi kounye a yon moun mouri de moun mouri yo boule yi pa gen moun kap kap di podyab pou matin an fèt dayè son bagay kap kap ki la pou pou popilasyon pou ede popilasyon men.

Tèt chaj, bagay yo pa piti menm donk ban m montre w yon ti videyo kote ke pèl la ye, m kwè li tou bò wout la. Yo pa mete li anndan yon kote nan yon espas pou yo ranje l paske yon materyèl konsa pa ka koute divès milye de dola. Donk nou al pran li epi kounye a la, li te nan yon espas nan al pran l, lè nou fin pran li epi nou vin lage l ban yon wout, aksidan ap fèt, e men kounye a la, kesyon met dife ladan pou n boule l, se sa k ap pale, ou konnen anvan pale fò nou gade pèl la. Gade byen pou wè vrèman, pèl la Nan mitan wout la. E nan mitan wout la li ye la. Ok. Donk gon vwa ki konpletman bloke. Pèl la nan mitan wout la. Lage la epi machin ap monte desann. Moto pral frape ak lòt. Epi boum, bon maton tande. Nou met dife ladan. Nou pa ka gen 2, rafine non. Se jan ke nou kapab konstate a la, e bagay la ki yon ti jan konplike, e nan zòn Baz 52, kòm kwa ke nou konnen genyen pèl ekskavatis la ki la depi kèk jou, ebyen yo te gen pou yo te kapab retire l, yo poko janm fin retire l, ebyen pou nan moman n ap pale la, sa koze e de aksidan, nou kapab di, e gen moun ki fè aksidan nan moman la, e nan moman n ap pale la nou pral fè w viv kòman sa ye, e gen kèk moun nan lokalite a donk ki te prezan.

Machin ap monte desann, aksidan ap fèt, on bon lè ka gon dènye aksidan mande Bondye padon, epi sa w tande a, nou pa mal pou n met dife. Epi moun ki te bay li a menm, sa w tande a, li pran sèl desepsyon, li desi de nou menm, menm jan san m avèk machin e pastè Muscadin te bay, nan goumen pou machin nou chire kawotchou a, Nou chire kawotchou, e pou nou li ye se nou pou kenbel, wi, e pi kounye la, dlo a desann li bwote machin nan fout kraze, nou pe di ni sak, nou pe di ni krab. Men kounye la, son batay pou pel. Pel se te pou kanal, chekina di pel se pou li, se prete li te prete, etc. Pèl lòk on kote, mannèv ap fèt, lajan ap depanse. Epi on bon maten, dife pase, nou pèdi tout epi travay la pa janm fini. Epi milyon ap dekese. N ap pase milyon. Ala traka pou lave kay tè! Enben yon nouvo pèl debake sou kanal la pandan sa anpàn kanpon. Fenè espas la.
E nòmalman son pèl ke leta prete nou, ou wè, son pèl leta, men m ta di ke se pèl leta, nou ka mande yon ralonj pa rapò a pwoblèm ke nou genyen, pa rapò a nesesite ke nou genyen, an atandan ke nou ranje pèl ki pwòp a nou an. Sa vle di jiska prezan la, e pèl sa li menm. Son pèl la jiska nouvèl lòd. E sa vle di, e si te pou kesyon pèl, gen posibilite pou travay la kontinye nèt ale. Gen posibilite pou travay la kontinye. Alò nou panse se bon a felisite. E di nou non kontak sa kote l soti egzakteman. E ou konnen donk se pa rapò a devouman ke nou genyen ou konprann zanmi ke nou genyen donk epi nou kontakte yo fè ke pèl la rive la wè e jodi a pèl la vin rive nan rivyè basak gras avèk ministè depite se sa se pèl leta ke l ye alò e nou konnen genyen plizyè moun nan zòn nan kap sibi akoz ke lè rivyè masak an kwi li souvan e bote afè yo donk kòman ou wè moun yo regwoupe yo.

Alò di nou non pou kesyon pèl ki nan lari an e plizyè moun donk e ap pale yo ta fè kwè ke yo mal alèz efektivman son danje ke liye ki sa nou konte fè pou li egzakteman. Nap travay nap travay daras ke pou mesye pèl la la paske se pèl la ta sipoze la men gras.